Nan lavi sa a, lè ou gen chans jwenn yon bon madanm, se tankou w ap viv paradi w sou latè. Nan emisyon jodi a, mwen pote pou nou 7 sekrè, 7 sekrè irefitab ki pral ede n idantifye yon bon madanm, sa vle di paradi n sou latè oubyen. Yon move madanm lan fè nou sou latè. Premye sekrè a se maturite. Gen de fanm menm kan gen 30 an, 35 an, 40 an se motè yon timoun ki nan yon kò yon granmoun. Nan jan l panse, nan jan l wè lavi, nan jan l konprann relasyon, nan jan l wè vi a 2, se yon bebe, se yon timoun li ye, li pa gen matirite. Tande byen mesye, si nou vle reyisi vi nou, reyisi fwaye nou, reyisi ekonomi nou, sosyal nou, entelektyalite nou, li endenyab, nou oblije jwenn yon fanm ki gen matirite. Pa gen moun ki reyisi nan mond lan, ke se swa nan antreprenerya, nan ministè, nan vi sosyal li ak nan vi entelektyèl li, ti kòm nan fwaye l, ki pa gen dèyè l yon grann fam. Sa vle di, yon fanm ki gen matirite. Yon fanm ki gen matirite, se yon fanm ki konnen ki lè pou l depanse, kouman pou l depanse, kouman pou l trete mari l, kòman pou l rele apre mari l, Kòman poul ede maril avanse, kòman poul ede fwaye a ekilibre. Yon fanm ki gen matirite se yon fanm ki prè pou afronte lavi avèw dan lè bon kòm dan lè movè jou. Se yon fanm ki pap plenyen, se yon fanm ki toujou bay maril valè, se yon fanm malgre van ze mare, maril toujou plis enpòtan pou li. Mesye! Piga nou janm fè erè al pran fanm ki pa gen matirite sou pretèks ke nou renmen n anpil. Ou ka renmen n anpil e poutan se lanfè ou. Se defèt ou li pote pou ou sou latè. Dezyèm gwo sekrè a se la soumisyon. Medam vle n tande sa byen. Menm kant nou tande se mesye yo ki chèf nan fwaye a, men vrè chèf la se nou li ye. Sèlman. Nou souvan pa konnen kouman pou n egzèse chefri nou yo. Yon fanm tèlman gen konpetans ak kapasite pou li dirije yon gason, majorite gason ki plis sevè nan mond yo, ki plis brital nan mond lan, keyeswa l te Hitler, l te Poutine, moun ki pou mennen n tout bon vre a se yon fanm li ye. Sa vle di, nou gen yon pouvwa enòm nan men nou. Men sèlman, gason yo pap janm dakò ke nou egzèse otorite sa sou yo par la fòs. Sekrè chefri nou an li kache nan soumisyon nou. Soumisyon pa prèv de basès. Soumisyon pa vle di ke nou pa emansipe, nou pa gen menm dwa gason yo. Non medam. La Bib rekonèt ke se gason an kap dirije. Gason an plis fò. Nou dwe dakò sa. Men gen plis de fòs dan la soumisyon ke dan la fòs. M ta renmen nou konprann sa. Gen plis de kapasite pou dirije nan lè w ka soumèt, lè w ka montre gason an sa l genyen kòm dwa, sa l genyen kòm, je dirè, lidèchip sou fwaye a, ke lòske ou montre l li pa vo anyen an. Pe enpòt dimansyon w tande moun ap batay, y ap lite pou lemansipasyon de la fam, etc, pa gen kenn kote nan mond lan, ke li nòmal pou yo wè se yon fanm k ap dirije gason an nan fwaye a. Ditou. Menm kan se ou k ap dirije l de fason souzantandi wi, men yo pa vle ouvètman wè ke se ou menm ki chèf la. Pandan ou p ap di l fè sa a, men ou pral pale avè l pou di, Cheri, si n te fè sa a pito, sa w panse? Sa t ap pi bon. M konnen se ou k chèf la wi, men pèmèt mwen di w ke lè n fè sa a konsa, l ap pi bon. Pou mwen m baw garanti menm kan te brital li pral obeyi avan w san rann li kont. E mesye fò n konnen tou lè w jwenn yon fanm ki mature fò w dakò diskite desizyon yo avè l, fò w dakò lè se sa l di a ki gen plis fòs, fò w dakò lòske avi pa l la li plis regle. Se pa lè e pa sèlman lè li do w pase ou chèf men ou chèf lòske se bagay kap bon an ki pase pou fwaye a. Twazyèm sekrè a se la. Tantrès, se yon fanm ki tantr. Medam tande byen. La fam se senbòl de la tandrès. Ou konnen yon fanm ki tantr, se yon fanm ki pap janm jwenn chans pou gason leve men sou li. Yon fanm ki tantr, se yon fanm, pandan gason vini pou l te kraze brize, li vin avèk vans e mare, yon ti pawòl dous sèlman ki ka fè gason an poze. Labib di sa wi. Yon pawòl dous kalme firè, men yon pawòl piman bouk li ogmante lakolè. Ou konnen, pandan mesye a vini pou l te kraze, pou l te brize, pou l te move, gon jan w resevwa l, gon jan w pale avè l, gon jan w trete l, tande byen, mesye a wont tèt li. Lan l vin rele sou ou, l panse l pral fè zen avè w, epi w di, cheri poze, se moun nou ye, an n dyaloge pito. Ou fè l wont, ou fè l santi l piti, paske ou menm ou reponn li twò byen. Medam, pouvwa nou. fòs nou, otorite nou, lidèchip nou, e nan tandrès ke li ye. Nou pa ka pou madam pou nou brital. Lè yo wè fanm, yo wè tandrès, yo wè sajès, yo wè love, yo wè tout sa ki bon. Nou se flè. Fòk nan kay la lè mesye a vini, epi li anvi kraze brize pou sèlman jan nou resevwa l la l wè pa gen plas pou kraze brize la. Se nou menm ki koz tout bri sa yo gen nan kay la. Paske nou panse nou ka pale a mesye a jan nou vle, nou bliye ki sa nou reprezante. Nou menm medam ki gen anpil tandrès, m ap mande nou pou nou bat yon ti bravo pou tèt nou mwen silvouplè. Nou merite bravo sa a. Nou merite l. Nou merite l. Gen anpil nan nou ap plenyen di fwaye nou ap mal mache, mesye a brital, mesye a bat nou, mesye a pa konn pale a moun. Ou pa janm poze tèt ou kesyon kouman ou menm ou aji avè l tou? Èske se pa ou menm ki pa gen ase de tandrès ak politès ki koz fwaye a ap mal mache konsa? Lè mari w vini l pale avè w mal, kòman w reponn li? Lè l sot nan travay, kòman w resevwa l? Ou retire soulye a nan pye l, ou mete dlo pou li pou l benyen, ou ba l yon ti bizou, ou mande l kòman jounen an te ye menm kan w fache avè l? Lè l prale, kòman w voye l ale? A yon bizou? Oubyen, kòman w voye l ale? Lè manje a prè, kòman w di l sa? Manje a disponib entèl. Oubyen cheri manje aprè vin nou manje. Kouman ou fè mari w la santi l? Èske w fè l santi nan fwaye a li se wa oubyen ou fè l santi l pa anyen? Lè l rele sou ou, ou rele sou li tou? An, lè sa pase mal, ou fache pase l? Enben, se ou k koz fwaye a jan l ye a. M ba w garanti, politès, tandrès se remèd tout britalite, tout. Fanm ou wè kap diw fwa yo ap mal mache ou mèt sur pou wè yo gen pwoblèm tandrès. Brutalité pa ka kanpe devan tandrès. Pa gen ankenn mechanste ni enkonpreyansyon k ka kanpe devan tandrès. M baw garanti sa. Ou mèt al plus tendre avèk mariw wap bon nouvèl. Wap wè mari a ap chanje, fwaye ap amelyore, timoun yo ap plus kontan. Katriyèm karakteristik la se yon fanm ki. pa jalouz nou pral rim la nou pral di oh sa misye ap di la fanm konn pa jalouz haa nou dwe jalouz men nou pa dwe jalouz hehehehe yon fanm ki pa jalouz se yon fanm ki rekonet ke mari sa li genyen an son mari ki pa tonbe di syèl. Mari l gen fanmi, mari l gen zanmi, mari l gen pwòch, mari l gen kòlèg de travay, kondisip, etsetera. Pou anpil nan nou, depi nou fin pran nèg la nou panse se byen prive nou l ye, li pa dwe pale a pèsòn, nou fè l tounen yon esklav, menm manman n, menm sè l, menm frè l, menm zanmi l pa gen dwa nan vi l ankò. Bon m di w, nèg sa a ou jwenn li an, se nan syèl li sot tonbe atè? Anvan w te jwenn li an, ki moun ki te envesti nan vi l? Ki moun ki te konn ede l? Ki moun ki te konn sipòte l nan vi l? Kouman w fè depi l vin nan vi w la ou tèlman jalouz, ou pa ba l libète pou li konpati, ou pa ba l libète pou l nouri relasyon avèk ankenn nan moun ki te nan vi l deja yo? Ou panse sa posib? An ou jalouz pandan ke se bay ou pa bay mari w libète pou l gen relasyon ak pèsòn, se ou sèlman l dwe genyen depi l antre a setè uitè, Kote l te ye, li te ka yon zanmi, zanmi pa yon ta vin kote l, li pa yon al kay zanmi, li pa yon al kay fanmi n, ou pran l ou mete l nan yon karkan kote se tankou timoun ki ret avè w li ye. Nou panse gen nèg k ap pran sa nan men nou medam? An, yon nèg ap janm dakò sa nan men nou? Tande byen, medam. Si pa gen jalouzi, pa gen lanmou. Men se pa sa mwen ap fè yo la a. De la movèz jalouzi. Kote misye a pa gen dwa salye yon fi. Mesye a pa gen dwa resevwa yon sms de yon fi. Men bon m di w, kote kouzin li yo? Kot kondisip li yo? Kot kòlèg de travay li yo ki se fi? Kote sè levanjil li yo ki se fi? Kote fanmi pa w yo ou menm ki se fi? Sa vle di depi nèg la ap pale a yon fi se madanm li l ye? Epi sa k pi rèd la, lè sa rive, nou pa prè pou nou poze kesyon, nou anvi kraze telefòn, n ap di mo deplase, n ap rale kouto, n ap kraze, n ap brize. Se sa n rele jalouzi a. Ou dwe fè jalouzi pou mari w wi. Men, meyè jan ou fè jalouzi pou mari w se lè ou satisfè l. Lè w ba l tout sa l gen bezwen. Lè w konble vid li pou l pa gen nesesite pou l al deyò. Ou pap kouche avè l si l pa gen kòb. Ou pa trete l byen, ou pa gen tandrès, ou pa gen politès, e w ap fè jalouzi, pa vre? Se tankou ou kite yon nèg grangou epi ou pa vle l manje deyò. Hum! Menm si m konnen mesye gen anpil nan nou ki bay tèt fè mal. Sa k grav nan nou an, n ap fè moun nan fè jalouzi e nou fache avè l paske l ap fè jalouzi. Bon ou gen fi deyò a vre, ou nan fè sa k pa bon an vre, lè fi a fache, ou move pase l, ou anvi bat li. Mesye pran men n tande mesye. Yon fanm se dwa l pou l renmen mari l, pou l pa dakò mari l gen lòt madanm. Si l fè devwa l, nou menm fò n fè pa nou an tou. Si n gen fi deyò a vre menm kan n fache l move, se nou k pou desann, se nou menm ki pou kalme l. Se bon tande mesye! Bon fanm pa fasil. Jon an pa aji la ou menm ou pa merite pou te gen fanm sa a nan men w non li twò bon fanm pou ou. Avan m pran senkyèm pwen an, m ap pwofite di anpil mèsi. Avèk nou menm ki gade videyo yo, ki kòmante yo e ki pataje yo. Kòmantè nou yo rive trè lwen nan fon kè mwen e m ap di nou anpil mèsi. M ap pwofite di nou tou ke yon bon fanm nimewo 2, nimewo 3, yon bon gason nimewo 2, nimewo 3, nimewo 4 ap gen pou sòti soon. Kontinye kòmante videyo yo, kontinye pataje yo. M ap pwofite tou pou m di Teacher Dikene anpil. Pil mèsi kòm pwodusè nou. Tout sa kap fèt yo la a, se teacher anglè nou an ki jere tout bagay. Mwen m se entèprèt la, li li se pwodusè a. Senkyèm sekrè a, se yon fanm ki gen jesyon. Se yon fanm ki jesyonè. Nan 98 pou san fwaye kote moun yo pòv, moun yo pa ka jere, sa vle di yo pòv fot de jesyon, mwen ba w garanti se madanm nan ki pa konn jere. Yon bon madanm se yon moun ki genyen sans pou li jere lajan mari l. Yo pa janm joure fanm yo twò di, men yo toujou di gason yo di tankou asye. Lè se gason an ki konn jere, madanm nan ap toujou nan zen avè l, ou twò di, ou pa eklere, ou pa bay kòb nan kay, etc. Men lè se madanm nan konn jere, Lè mari a bal 1000 dola poul fè manje, li gon janl rezève yon 300 dola e kebel nan kay la, lè pa genyen semèn pwochèn 300 sa ap itilize. Lè mari a bal 10000 dola nan kay la pou mwa a, li gon jan li ekonomize yon 1000 dola yon kote, epi l achte yon poul sere, li achte yon bagay kèlkonk oubyen li depoze sou yon kanè bank. Lè sa a, pi devan lè mari a angaje, mari a pral etone wè madanm sa son moun ki te konn jere lajan l. Pa gen kenn fwaye kote madanm nan pa konn jere pou moun yo ere, pou yo pa toujou gen fayit ekonomik. Menm konte gen yon milyon, depi w pa ka jere l byen, w ap tonbe kanmenm. Medam, mete plis jesyon nan lajan nou. Jere lajan se tout yon ar ke l ye. Nou merite aprann li epi kiltive l. Sizyèm sekrè yon bon madanm, se yon fanm ki ma. matènèl. Sa vle di yon moun ki genyen sans de la matènite, yon vigitab manman. Gen plis chans pou yon timoun reyisi nan vi l lè l gen yon move papa ke lòske l gen yon move manman. Paske se manman an ki plase pou enstwi timoun nan e enkilke nan li premyè nosyon yo, se manman an ki an reyalite enstwi timoun nan reyèlman selon jan sa dwe fèt. Se manman an an reyalite ki gen kontwòl lavi timoun nan depi nan premye laj li yo. Sa vle di, si madanm ou genyen an pa yon moun ki gen sans de matènite, li pa veritableman yon manman, ou gen 90 pouchan chans pou ke timoun ou yo lavi yo pase mal, pou ke ou pa reyisi nan vi ou genyen ankenn. Bon timoun. Yon bon fanm se yon moun ki trete e mari l e timoun li yo tankou yo te pitit li. Se yon moun ki prè pou li sipòte sa l pat dwe sipòte nan fwaye a pou l ka pwoteje fwaye yo akoz de timoun yo. Se yon moun ki prè pou l jere lajan mari a, jere lajan pa l akoz de avni timoun yo. Se yon fanm ki prè pou l leve bonè, ki prè pou l fè manje, ki prè pou l fè nenpòt vye pwomès, ki prè jisteman pou l sakrifye vi l pou timoun yo ak pou fwaye a. Setyèm e dènye sekrè a se lakominikasyon. Mezanmi tande byen, tout sa m sot di yo la a, yo pap efektif si nan fwaye sa a madanm nan pa konn dyaloge, li pa konn kominike. politik. Kominikasyon se la kondisyon sine qua non pou yon fwaye an bòn sante. Tande byen, yon bon madanm, se yon moun pou li, mari l se yon wa. Menm kan mari l te pòv, menm kan mari l pa t ap travay, menm kan mari l pa t gwo gason, menm kan mari l pa t gen gwo ran sosyal, men premye moun ki bay mari l valè, ki ba l mari l merit, E ki pou fè moun respekte mari l, li konpre fanmi pa l respekte mari l, se madanm lan. Nan nenpòt sikonstans li te ye a, mari l toujou gen respè devan zye l. Mwen konnen anpil fi ki trete mari yo trè mal. Yo bay tout lòt moun valè, sof mari yo. Paske gen de moun depi yo abitye avè w, yo pa ba w valè ankò. Gen de fi, menm kan w te prezidan, lejou ou epouze yo, ou pa gen valè devan zye yo ankò. Men yon meyè fanm, yon bon fanm, se yon moun ki toujou trete mari l avèk respè e avèk valè. Nan kesyon kominikasyon an tou, si ou pa trete moun nan avèk respè pap janm ka gen yon bòn kominikasyon antre nou. Menm jan mèdam, ki sa k fè menm lè n ap dyaloge avèk mari nou pou nou rezoud yon pwoblèm, nou pa kapab kite l pale, nou monopolize pawòl la? Nou nou menm nou fè inèd tan ap pale, li menm li pa gen chans pou l fè on minit ap pale. Nou gentan ap wè bòl nan bouch li, nou gentan fache, nou gentan move, nou pa janm genyen tò e nou toujou gen rezon, nou mèt nou pa janm ka dakò pou nou fè lojik de sa k pase a. Pou nou kapab wè an reyalite kiyès ki gen rezon, kiyès ki gen tò, men nou prè pou nou monopolize lapawòl, bay moun nan tan pou l pale, epi nou prè mentnan pou nou moute vwa nou, nou, se zen nou prè pou nou fè. Yon bon madanm, se yon moun ki prè an depi de tou pou l dyaloge. Yo di w mari w gen fanm deyò, cheri, kòman sa ye? Ou wè madanm, ou wè mari w avèk yon lòt fi, cheri, di m kòman sa ye? Bay nèg la chans pou l pale! Bay nèg la yon ti chans pou l eksprime l. Epi, omwen, aprann kwè nan nèg la yon fwa. Ou pa janm kwè nan ankenn sa misye a di w. Se sa w panse a ki vrè. Ou toujou prè pou w bay bagay koulè l pa genyen. Ou toujou prè mentnan pou w agrave bagay yo. Ou pa gen rezon ou plis fache. Moun pa ka diw men sa ou fè ki pa bon. Ou fè sa al pa bon pou mesye a diw l pa bon, ou pwal fè 8 jou avèl nan kay la nou pa ka pale. Mesye a diw men sa l pa renmen, bon zen fèt. Epi lè gen zen nan kay la se pa mesye a k mande w padon, ki mande w pou nou rekonsilye, ou pa prè pou nou rekonsilye. Ou gen rezon ou pa gen rezon, se toujou mesye a ki pou mande w padon. E toujou li k pou fè lapè. Ou prè pou fè 10 zan nan kay la san w pa fè lapè. Men èske w panse avèk konpòteman sa yo, jisteman n ap ka gen yon fwaye ki ekilibre, yon fwaye ki nòmal? Yon bon fanm, se yon fanm ki malgre tou kwè nan dyalòg, kwè nan kominikasyon. Cheri kouman w te di m sa? Sa sa vle di? Kòman, sa w te vle di m? Men kouman m konprann sa? E ki aprann a trete mari l byen. Aksepte reyalite a paske pratikman fòk moun nan di w sa l te vle di pou w kapab jisteman konprann moun nan e ki ofèt bay moun nan tan pou l pale tou anndan dyalòg la. Avan m ale bon m di m, detwonpe w si w te kwè pa gen kenn bon fanm sou latè. Gen anpil bon fanm sou latè, anpil bon madanm. Men konsa tou, pa gen ankenn bon madanm ki pa gen defo. Sa depan de jan w jere l la, jan w trete l la. Epi tande byen, gen yon bon fanmi ki kache nan chak madanm nou wè ki nan kay yo. Se nou k pou chèche bon fanm sa a ki nan fanm ki nan men nou an. Menm jan medam, gen yon mari ekstraòdinè ki kache anndan mari w ap plenyen pou li a. Si w vle, ou ka entèpele mari sa a.